Men gen anpil bagay k ap pale. Gen anpil bagay k ap pale an tèm de planifikasyon lanmò l, kote l sòti. E anpil bagay di, yo atik yo siyen pa de moun sou rezo sosyo ke mwen m pa vle relate paske nou poko gen anyen solid sou li, nou pa vle twò pale de. Ka mèt nan ankèt nou mennen yo, èske nou gentan jwenn otè krim nan? Èske gen moun ki deja an izolman oubyen ki ta sou kontwòl lapolis? Sa se lapolis ki pou ta bay, pou nou ta sipoze gen plis enfòmasyon oprè de dcpj oubyen oprè de du commissaire du gouvernement. Men se ce qui est certain c'est que m pa kwè komisè gouvènman an ap rive a la hauteur pou mennen ankèt la, ni menm dcpj. Paske ke nan nivo ankèt la planifye l ekzekite, E tout moun ki pou ta petèt jan map tande kesyon an yo arete yo se tout moun ki gen ofisyèl e ki genyen iminite donk si yo di se le prezidan de la repiblik bon kiyès ki tal aretel donk yo pap menm ka tandel vwa aretel si yo di se adwè zefirin lide wouj donk kiyès ki pral aretel oubyen kiyès ki pral tandel sa vle di ke nan kad on ankèt sou lanmò sa gen 3 moun pratikman fò yo ta tande se le prezidan de la repiblik adwè zefirin e lide wouj. Paske non yo site twòp nan tout atik ki ekri. Donk si yo di planifikasyon an tounen de yo, e yè gon moun ki lanse yon mesaj sou entènèt ki di ke, ki sou rezo sosyo ki di ke a 11 zè 30 di maten telefòn nan te nan palè nasyonal e nan biwo prezidan. Telefòn ke yo te pran sou lè yo fin tire misye yo te pran telefòn li, yo pran bous li, telefòn mèt Monferrier Dorval. Pale de telefòn mèt Monferrier Dorval e ke yo jwenn nan biwo prezidan repiblik. Yo pa jwenn li. Yo lokalize l. Lè yo lokalize l, alò gon kapasite ke yo genyen, sistèm nan rele GPS, telefòn nan l gen sistèm GPS lan aktive. Lè l nan men moun nan, tankou telefòn ki nan men w la a, li gon GPS ki aktive sou li. Sa vle di konpayi telefòn nan, li ka onn GPS sa a paske depi w wè lè monte sou li e tanperati monte sou li, enfòmasyon vin jwenn ou, li gen, li yo ka lokalize paske se yon android. Lè yo tchèk smatfòn nan, paske gen moun ki te rete an kominikasyon sou telefòn nan, Gen 2 avoka ki rete an kominikasyon sou telefòn nan. Lè yo ekri gon moun ki li tout mesaj jiska 11 zè 30. M li mesaj yo. Le fèt ke moun nan li mesaj yo sa pèmèt ke yo lokalize telefòn nan. E nan lokalizasyon telefòn nan, yo remake telefòn nan te nan Palè Nasyonal, nan biwo prezidan an a 11 zè 30. Men nan kad yon ankèt serye k ap mennen sou dosye asasina Mèt Monferrier Dorval, Nan men kiyès telefòn sa ta dwe ye aprè asasina mèt Monferrier?
Valdo Nel, tande ankò sa m di w la, pandan yo tire mèt Dorval yo asasinen l lan, moun ki asasinen l yo te tou pran telefòn nan. Yo pran bous li, yo antre andan machin li, yo pran 2 dokiman. Nou pa konn ki dokiman, men bous la avèk telefòn nan, nou konnen y al avè l. Paske lè mèt Mario Delf e tout lòt avoka ki te rive sou lèlye yo, yo pa t jwenn bagay sa yo. Gen avoka ki bat nay, ka move vye Dorval e nan mòg jiskaske polis syantifik vini e jij de pè vini pou fè konsta paske nan nwit lan yo pat ka jwenn jij de pè. Donk sa vle di, telefòn nan asasen yo tal avè l. E se telefòn sa yo asasen moun ki touye Dorval yo al avè l ke yo te lokalize telefòn sa nan biwo prezidan la repiblik lan a 11 è 30 yè nan maten. Telefòn tout moun ki mouri, si yo jwenn li sou lè lye, ki ta sipoze nan men polis syantifik pou analiz. Malerezman. Kriminèl yo te tou ale a telefòn nan e a tout bous li. E se telefòn sa yo k lokalize nan Palè Nasyonal, nan biwo prezidan a 11 è 30 nan maten. E moun ki lokalize l la, la l asume responsabilite l, yè l te di l nan laprès. S on avoka l te ye, l te nan laprès e l te di sa.